Eblan sa eklate nan peyi Lespay ant staf Vini an avèk Xabi Alonso fanatik foutbòl mwen yo mesye nou pral tande koze mesye e staf Vini an mesye ta menm mesye m vle n konprann enfòmasyon staf Vini an ebyen ta menm mete Xabi Alonso an defi fras. 7 fra si mesye Stalvini an ta manje gèp panyòl 7 fra si mesye Stalvini an ta trè trè trè trè enève fanatik foutbòl gen Xabi Alonso mesye ki fè yon gwo deklarasyon nan konferans de près aprè match lan ebyen deklarasyon sila fanatik foutbòl mwen yo ta boulvèse tout vèsyè ekip Real de Madrid lan e sèten mesye èske n konprann veritableman. E sèten jwè anndan Vèstiyè ekip Real lan, enben ta vire do bay Xabi Alonso. Sèten jwè anndan Vèstiyè ekip Real de Madrid lan ta fache anpil, sèten jwè anndan Vèstiyè ekip Real de Madrid lan ta replike fanatik foutbòl. Bò kote ekip Barcelone lan, Barcelona mesye gen plizyè jwè wi la. Gen plizyè jwè ki kapab kite. li FC Barcelone nou pral tande mesye yon nèg tankou Marc Casado misye kapab kite Barcelone wi mesye yon ke Real de Madrid mesye pral pèdi 3 pwen selon plizyè gwo medya nan peyi Lespay yo fè konnen ekip Real de Madrid lan enben ta gen posiblite pou kapab pèdi 3 pwen kont ekip Osasuna lan lè n konnen yon jwè tankou Franco Mastantuono ta pral rantre nan match football lan ou pral wè eske se tout bon vre ekip real lan pral pèdi 3 pwen ou byen eske le real de madrid pap pèdi 3 pwen sila fanatik football kisa k pase mesye selon plizyè gwo medya nan peyi brezil selon plizyè gwo medya nan peyi brezil yo fè konnen mesye se Gwo deblozay ki eklate nan peyi Lespay ant staf Vini an avèk Xabi Alonso fanatik foutbòl. Finalman mesye, Xabi Alonso misye ap met yon gwo konfli anndan ekip Real non mesye. Misye ap met yon gwo konfli nan Real de Madrid, misye ap kreye yon gwo konfli nan Real de Madrid. Yè a mesye, Xabi Alonso pou yon dezyèm fra misye ta pral retire Vinicius Junior nan match foutbòl lan. Men ki kote pwoblèm nan kòmanse mesye? Pwoblèm nan kòmanse mesye depi lè Xabi Alonso ta pral fè Vinicius Junior jwe kòm elye dwa, vle n konprann enfòmasyon an ti mesye. Fè Vini jwe kòm elye dwa kont ekip Paris Saint Germain an. Staff Vinicius Junior lan ta pral fè Xabi Alonso yon gwo, tande byen mesye, staff Vini an. ta pral fè Xabi Alonso yon gwo avètisman, ta pral bay Xabi Alonso yon gwo avètisman. Yo ta pral di Xabi Alonso, Vinicius Junior plas li se pa elye dwa. Yo ta pral di misye olye pou l ap itilize Vinicius Junior kòm elye dwa de preferans, li pa bezwen mete jwè a nan match, si se kòm elye dwa li pral fè jwè lan jwe. E yo te menm arive pi lwen pou yo fè konnen Vinicius Junior misye gen kontra nan Real de Madrid e se si Vini misye pa gen kontra nan Real de Madrid kòm si pou antrenè k ap vini la pou l mete jwè a kote l vle jwe men Jwè foutbòl la gen kontra anndan ekip Real lan pou l kapab jwe kote k ap fè l plezi, kote l ap plis alèz. Tout moun konnen zòn Vinicius Junior misye plis alèz lan se kòm ilye goch. Kounya la, Xabi Alonso ki li menm ki ta pral tande staf Vini yo, se sa k fè nou ta pral wè nan lòt match misye pa janm itilize Vinicius Junior jwe kòm elye dwa lan se kòm elye goch Vinicius Junior misye ap jwe fanatik foutbòl nan match de preparasyon kont ekip Tirol lan nan peyi Otrich avèk anpil grenn sipriz avèk anpil grenn etonman malgre Vinicius Junior misye potko skore nan match lan ebe Xabi Alonso misye ta pral retire Vinicius Junior Nan match foutbòl la, anpil moun ta pral sezi pa reyisa, anpil moun ta pral fè konnen kisa Xabi Alonso finalman l ap fè avèk yon moun tankou Vinicius Junior, anpil moun te di bon petèt se kapab an komen akò avèk jwè foutbòl lan, petèt se kapab jwè foutbòl lan ki te santi yon malèz, petèt se kapab jwè foutbòl lan ki te di l pa p kontinye, etan done ki sou match de preparasyon, anpil moun e sitou staf Vini an. yo pa t vrèman pran sa an konsekans. Kounye a la, sezon an ki li menm ki apèn kòmanse, e fanatik e foutbòl mwen yo, match yè a, enben se youn nan match ki li menm ki chavire dènye gout dlo a nan vaz lan. Match yè a, se youn nan match ki leve plim sou do klan Vini an. ki leve plim sou do staff vini an, ki leve plim sou do antouray Vinicius Junior e se si staff vini an ta vwe mesye yon mechan yon mechan avètisman bay Xabi Alonso fanatik foutbòl Kounye a la staff Vinicius Junior lan yo trè klè sou sa yo di Xabi Alonso Vinicius Junior misye gen yon kontra nan ekip Real de Madrid lan e se si vini kontra misye ki pral bout se pral an 2027 vini misye pa gen kontra nan real de Madrid pou lap jwe bout match vlem konprann enfòmasyon nan deklarasyon staff vini an ta fè a fanatik foutbòl mwen yo yo fè konnen Xabi Alonso dwe respekte tande je Vinicius Junior anndan Real de Madrid. Sa Vini an di yo te ka konprann Xabi Alonso. Si se te pou randman spòtif Xabi Alonso misye te chwazi retire Vinicius Junior nan match, enben yo menm yo t ap konprann sa. Si se te pou blesur. Xabi Alonso misye te chwazi retire vini nan match yo tap konprann sa si se te yon malèz jwè foutbòl lan te santi Alonso misye te retire jwè lan nan match yo menm yo tap konprann sa yo di men kant il saji se pou lòt rezon se pou rezon kòm si e politik se pou klan Xabi Alonso misye ta chwazi retire jwè foutbòl lan nan match epi yo menm. yo di Xabi Alonso pigal pèmèt li retire Vinisi Junior nan match e se si klan Vini an antouraj Vinisi Junior staff Vini an ta pwè pou kapab pase avèk yon lòt etap nan sitiyasyon sa pase kisa l ye se lon staff Vinisi Junior lan mesye Vinisi Junior se te yon nan jwè ki ta pi byen jwe. Malgre misye sòti nan match lan, misye pami 4 jwè ekip Real lan ki fè pi gwo nòt nan match lan. Gen Huijsen ki fè 8.5, genyen toro sa ki se Valverde ki fè 8.3, epi ta pral Mbappe ki fè 8.3. Genyen Valverde m kwè ki fè 7.2, Vinicius Junior fè 7.2. Se di Vinicius Junior pami lè 4. jwè di Real de Madrid ki pi byen note nan match foutbòl la. La prèv en est bien grande, Vinicius Junior misye se youn nan jwè Real de Madrid ki fè plis pas reyisi nan match foutbòl la. Vinicius Junior se jwè anndan ekip Real la nan match ya kont ekip Osasuna la ki sibi plis fot. Vinicius Junior. se jwè anndan ekip Real de Madrid lan ki li menm ki fè plis drib reyisi. Vinicius Junior se jwè, mesye m vle nou konprann sa ke map esplike la. Se di pou m demoutre nou mesye sa staff Vinicius Junior lan ap plenyen an, yo gen rezon e se si yo mete Xabi Alonso an defi. Next match, si se pa Vini ki mande chanjman. Pou Xabi Alonso ta retire Vinicius Junior nan match la. Se gwo defi sa si ta vini an. Nèg yo ta bay Xabi Alonso nan next match pou l fè. Pou l pèmèt li pou l fè derespektan sa. Nèg yo di menm jan yo ta pral e kanpe e Xabi Alonso sou bagay kom sou bagay li tap mete e Vinicius Junior jwe kom elye dwa lan. E se konsa tou. Yo pral kanpe sa sèk. Yo pral kanpe sa sèk mesye tankou se pen rasi. Bagay ap retire Vinicius Junior chak 68 tièm, chak 70 tièm minit de jeu an. Staff Vini an, yo sèmante 7 fra, 77 fra, enben se premye, se dènye fra Vini, misye pral sòti, misye sòti nan yon match, san match football lan misye poko fini. Se sa ke staff Vini an ta deklare, ta voye bay Xabi Alonso fanatik, kounye a la. Xabi Alonso mesye alèz misye two alèz wi mesye men anpil moun di deklarasyon sa Xabi Alonso fè an li plis kòmsi sanble avèk jwè brezilyen yo e menm laprès nan peyi brezil ta fon tole mesye avèk bagay sa anpil gwo près nan peyi brezil ta estime ke Xabi Alonso misye vle mete Mondyal 2026 Brezil lan an je. Misye vle mete Mondyal 2026 peyi Brezil lan nan dlo. Paske Xabi Alonso misye trè klè sou sa. Misye ap mennen yon politik kontre jwè Brezilyen yo. Nan konferans de pres apre match, misye pale, menm si anpil jwè anndan ekip Real lan ta estime ke Alonso misye two awogan. Xabi Alonso misye pa gen tout lejitimite sa. Pase ki sa li ye? Yon antrenè mesye ki poko leve kom si menm yon patat menm mesye avèk klèb la. Yon antrenè ki poko leve menm yon wòch avèk klèb sa. Pou gen tout arogansite sa, pou gen tout kom si e bagay sa ou tout dega sa ou vle fè anndan klèb foutbòl la. Misye di ke nan konferans de près, misye di ekip li an te byen pèfome. Misye di men yo pral amelyore sitou devan gòl la. Pase yon ekip pa ka gen tout posesyon balon sa. Epi se ti kras gòl sa yo fè nan match lan. Misye di ke li te renmen tout moun, jan tout moun te jwe a. Menm si yo pral travay sa pou yo gen pou yo travay a lantrenman. Misye di yo pral travay yo. Misye di ke men anpil moun petèt kapab fache. paske yo pa fin jwe 90 minit gen de jwè tou ki kapab fache paske yo pa rantre ditou nan match yo mesye di men kite m di nou pa gen pèsonn jwè anndan ekip real non ki li menm ki gon plas kach nan 11 inisyal ekip pa m nan mesye di ke pa gen pèsonn pèsonn jwè ki yo menm ki lejitim ki kapab di e menm si m pa byen jwe, menm si m pap byen jwe, m konnen Alonso ap mete m kanmenm. Menm si m pa byen jwe, m konnen Alonso pap retire m nan match. Misye di pa gen kenn jwè ki li menm ki gen lejitimite sa. Men, Alonso vin fin fè deklarasyon sa, se pa rapò de chanjman tankou vini misye ta pral retire nan match lan. E pa rapò yon nèg tankou Rodrygo ki pa t jwe ditou nan match foutbòl la, m vle n konprann sa m ap esplike la mesye. Se pa rapò nèg sa yo Alonso misye fè deklarasyon sa. Kounye a la, anpil moun estime ke Xabi Alonso sa ke l di an, li di l an patizànri. Deklarasyon Zabi Alonso fè an, èske l t ap fè l pou yon nèg tankou Kylian Mbappé? Se kesyon sa laprès espòtif lan pa sispann poze. Paske si Alonso di, pèsonn moun pa entouchabl anndan ekip foutbòl lan, Poukisa nan match yo li moutre aklè se ekip ti zanmi l ap fè? E anpil moun mesye ta ale trè trè lwen pou yo di eske Xabi Alonso misye pa pral mete tèt li kòm yon opozan kontre jwè foutbòl yo? Paske si Xabi Alonso misye mande dyèl lan. Eske de jwè tankou Vinicius Junior pa pral wè deklarasyon misye fè a trè mal? Eske de moun tankou Rodrygo pa pral wè deklarasyon misye a fè trè mal? Eske anpil jwè ki ta swete jwe pa pral wè deklarasyon Xabi Alonso a fè a trè trè mal sitou misye fè deklarasyon nan yon kontèks Kote se jwè brezilyen yo, on dirè ke misye ap make trè trè di, Xabi Alonso. Pou laprès brezilyèn yo fè konnen, Xabi Alonso misye montre a klè, li pa nan brezilyen yo ditou. Xabi Alonso misye montre a klè, ke l ap mennen yon politik anndan ekip foutbòl lan, l ap mennen yon politik anndan ekip Real de Madrid lan, kontre. tout jwè brezilyen yo. Paske Vinicius Junior se pa pou de rezon spòtif Alonso ap retire Vini nan match. E anpil moun ta va ale pi lwen pou fè konnen enben se ta va Perez ki ta pase Xabi Alonso lòd Pou w kapab retire yon jwè foutbòl tankou Vinicius Junior nan match foutbòl yo fanatik foutbòl kounya la kisa Vinicius Junior misye dwe fè vis a sitiyasyon sa vle n konprann enfòmasyon nou wè la a mesye prete m atansyon nou pou nou konprann enfòmasyon an ti mesye Vinicius Junior mesye ki gen kontra avèk le Real de Madrid sonje m te di nou sa. E mwen menm tout analiz ke m fè mesye tout analiz sa yo toujou sòti jis toujou sòti jan ke m te di nou. M te di nou ke etan done ke vini misye pran gwo desizyon pou l pa renouvle anndan ekip Real lan, pou l pa asepte òf kantite kòb Real de Madrid ta pwopoze l lan. Ekip Real de Madrid lan pral jwe gwo jwèt avèk Vinicius Junior. E sa m te di an mesye, bouch mwen poko menm fèmen se li k ap fèt. Mwen di nou premye bagay ekip Real lan pral jwe avèk misye, se kòmanse retire misye nan match. Sa se premye bagay Real de Madrid pral fè kontre Vinicius Junior. Pase sa yo k ap fèt la mesye. Petèt anpil moun pa ka konprann parèy, menm si m ta di l, anpil nèg pral di, o se pa vre. M konnen nou, m konnen nou, m konnen anpil nan nou pral di se pa vre. Chanjman yo k ap fèt la, mwen wè l nan laprès. Se pa kòm si Xabi Alonso t ap retire Vinicius Junior nan match vre. Se pa Alonso ditou. Chanjman retire Vinicius Junior nan match lan, li sòti direkteman bò kote Flonzo Perez, li sòti direkteman nan bòd Real de Madrid la. Pase ki sa li ye? Ekip Real lan mesye ki vin kon difikilte ki pa ka kòmsi rezilye kontra Vinicius Junior. Pou ki sa? Pou l ta rezilye kontra Vini, li pral oblije peye Vinicius Junior tout rès ane ki rete yo e se ki Vinicius Junior misye gen yon bon ti monnen l ap touche anndan ekip foutbòl lan Vinicius Junior ki li menm ki di l pap kite li prale de fason lib kounye a la etan done ke pouvwa l an li menm 75 a 80 pousan pouvwa lan li nan men Vinicius Junior ekip Real de Madrid lan bagay yo veritableman pa nan menl se di se Vinicius Junior ki gen majorite pouvwa lan nan menl kounya la ti pouvwa ekip Real lan gen nan menl lan ki se konbat Vinicius Junior sou plan spòtif Lè m di konbat vini sou plan spòtif lan, sa vle di eseye diminye nan pèfomans misye. E m te di nou sa, si gen de moun ki toujou ap tande m avèk anpil enterè, ki toujou ap tande m avèk anpil atansyon, nou ka di l anba kòment yo, nou ka di ti Wanament Boul te di nou sa, ti Wanament Boul te avize nou sa. Mwen te di nou, ekip Real lan pral fon bagay ki ekstrèmeman mechan. Nou pral wè yo pral kòmanse retire Vini nan match. E menm gon kote k ap rive, yo pral kòmanse bay Vinicius Junior ban. anndan Real de Madrid. Gen nèg ki te di m, oh bagay yo pap retire Vini nan match paske Vini tout moun konnen kisa l ka fè anndan ekip Real la. M te wè sa anba kòment yo. Gen nèg ki pat asepte nan analiz ke m te fè a. Non sèlman bouch mwen poko menm fèmen, mwen wè sèten medya di se direksyon ekip Real lan ki pase Alonso lòd pou kapab retire Vinicius Junior nan match e se si pwogresivman gen lòt bagay ki pral rive lè nou wè lòt bagay sa yo nou pral sezi nou pral sezi wi nou pral di gen lè ti wada met boul misye son pwofèt m pa pwofèt pase ki sa lojik lan klè si ekip lan pa ka rezilye kontra w. E ou di wap tann kontra w fini. E sa yo pwopoze w la ou pa dakò. Kounye a la yo menm ti pouvwa yo gen nan men yo a ki se pouvwa spòtif lan, ki se mete w sou ban. E pi si pa egzanp pase yo mete w sou ban li menm, yo pap kouri fè l kounye a. Pari yo se etap pa etap, echèl pa echèl. Se redwi nan pèfòmans ou e pi vin fè laprès dayè nou wè l. Nèg yo gwo machin medyatik nèg yo monte kont Vinis Junior nou wè l tout tan nou wè l la dayè klan Vini an yo plede sa anpil klan Vini an fè konnen jounal Marca avèk jounal nan peyi Lespay yo an jeneral paske pa gen jounal nan peyi Lespay ki janm pale an favè Vinis Junior klan Vini an Nèg yo ta menm pè menm pou medya nan peyi Lespay yo pa sal imaj jwè lan. E m te toujou di nou sa. Mwen te di nou medya nan peyi Lespay yo, yon sèl bagay yo fè pou vini, sèlman sal imaj misye. E maten an la avan ke m vin fè emisyon sa, mwen wè klan Vini Senyò lan, yo gen gwo enkyetid otou de imaj jwè lan. Paske jan media yo ap vann Vinicius Junior lan, yo di media yo ap kreye yon atmosfè pou fè tout fanatik Real de Madrid yo rayi Vinicius Junior nan Real de Madrid, media yo kreye yon atmosfè pou mete Vinicius Junior kontre fanatik yo, paske ki sa li ye? La vwa di pèp se la vwa de Dye. otomatikman medya a konnen li fin fè sa yo rele lavaj sèvo a, li vin rantre sa ki rele ideyoloji a nan tèt fanatik Real yo, enbe la, li di m pran fanatik Real yo. Kounye a la, m pral fè tout fanatik Real yo vin rayi Vinicius Junior. Kounye a la, sa w tande a, twòp fanatik Real Madrid pral sifle Vinicius Junior. Paske y ap vann yo yon ideyoloji ki pa verite. Y ap vann yo yon ideyoloji. Medya yo menm pral rann ke fanatik Real yo vin pa renmen Vinicius yo. E sa, e se sa nèg yo ap fè. E se sa nèg yo ap fè depi dèzane, dèzane, dèzane nan laprès. E se la, kounye a la. Lè nèg yo fin fè fanatik yo vin kwè nan sa yo, y ap vann fanatik yo ideyoloji fè yo pa renmen vini an. Etan done ke Xabi Alonso misye konn ap retire vini fè misye jwe bout match, nan retire misye fè misye jwe bout match, yo fè misye pèdi fòm ke l te genyen an. Epi kounye a la, fanatik yo pral di pa mete misye nan match. Epi se la tou. Nou pral wè Xabi Alonso sa menm, li pral kòmanse gen de match li pap kòmanse ak Vini. Mwen menm jan bagay la ye se konsa m di l, mwen menm m pa kwè gen moun la mesye ki ki defann Vinicius Junior pi byen pase m. E se sa ke m ap di la se an fonksyon de sa nèg yo kapab fè. E nou tout nou wè l. E nan retire Vinicius Junior nan match yo, sa son gwo sinyal Xabi Alonso misye voye bay jwè l. Kounye a la, etan done ke nèg yo pap fasil fè l pandan ane sa, mete misye sou ban se pral nan dènye sezon li, yo pral kòmanse mete misye sou ban. Pandan ane sa m plis kwè yo pral ap retire misye nan match chak lè. Yo pral ap retire l nan match chak lè pandan ane sa. Men mete misye sou ban se nan dènye ane kontra misye. Yo pral mete misye sou ban nèt nan dènye ane kontra misye. Se pa pou m di se, se pa pou rezon foutbòl yo pral mete misye sou ban. Se pa pou rezon sa yo. E retire misye nan match yo se pa pou rezon foutbòl yo retire Vini nan match. Se pa kou m si se jwe l ap mal jwe. Se pa pou rezon sa yo. Se atenn nèg yo vle atenn mantal misye. pou yo ka bay misye ban. Se sa nèg yo vle fè. Pase avan yon moun atake w se mantal ou li kòmsi bat pou l afekte. Otomatikman li konnen li afekte mantal ou. Li konnen li vin mete mantal ou a zewo. Li konnen li bon sou ou. E se sa menm ekip Real lan ap chèche fè. E se sa menm Real de Madrid ap chèche fè men ki pap fasil pou Real de Madrid paske antouraj jwè lan di si se pou rezon foutbòl jwè lan ap sòti nan match yo menm yo pa ka fè anyen paske si se rezon foutbòl se pèfòmans jwè lan pa pèfòman ok men yo di si se pa pou rezon foutbòl yo pral rive trè trè lwen ak bagay sila antouka menm ki pral tande videyo sa. Ann kontinye like mesye ann kontinye pataje. Bon ekip poun bali.